Nan yon dekrè Donald Trump te siyen bay ajan uscis yo lòd pou ke yo verifye stati sosyal nenpòt imigran kap fè yon aplikasyon. So, ou menm kap gade videyo sa, fè pridan ansanm avèk kont rezo sosyo ou genyen yo. E nou konnen gen anpil nan nou ki fè tps, ki fil azil. So, lè ke nou fè bagay sa yo, nou sipoze pridan, e sitou sou gouvèneman sa, sou administrasyon sa. Enben mezanmi, Donald Trump li menm li pap jwe ansanm avèk imigran, sa tout moun konnen l. So, kounye a, um, yon moun kap travay nan uscis, pandan se tan wap, ya fè yon kat travay pou ou oubyen ya fè tps pou ou, ya fil azil pou ou, enben moun sa a gen otorite pou ke l mande e, e, e preparè an, moun kap fè dosye a pou ou an, Moun sa yo gen opòtinite pou yo mande prepare lan e pou yo bay stati rezo sosyo ou, sa vle di stati rezo sosyal ou. Si ke ou menm ou gon kont Facebook la, ou menm kap gade m nan video sa, ou gon kont Instagram, so gon seri de vye bagay ou te konn pibliye sou yo, enben pa fè sa ankò. Si w te ka pwòpte l, okontrè l ankò pi bon. Paseke gouvèneman sal pap jwe ansanm avèk imigran ditou. E non sèlman de imigran, ou menm ki gon kat rezidans nan mont ou, ou sipoze pran anpil prekosyon nan moman ke nap pale a la nou menm. E mezanmi nap di ou menm kap gade video sa la pa bliye abone pataje so sou fèk ap gade video yo nap di w wèlkòm e lè ke ou fin pataje ou fin abone peze ti klòch de notifikasyon an pou ke ou fè anm pou ke chak anm video nou menm nou lage notifikasyon an ka annik moute sou telefòn ou ou pa nan al chèche video nou lè sa lap tou sou telefòn ou pou kal gade l ou konnen chanèl sa a son chanèl ki pote yon seri de bèl video pou ou. kap pale w de imigrasyon e kap vini ansanm avèk yon seri de lòt videyo kap itil ou e nan finans ou menm kap viv etazini. So nap kite w enjoy videyo a, janm te di l lan pa bliye abòne pataje l epi peze ti klòch de notifikasyon an chak videyo nou menm nou lage pou w ka jwenn li sou telefòn ou. So enjoy videyo a, nan videyo sa ou pral wè. Ki tout sa yo chanje nan uscis e koman ou menm pou pran prekosyon pou ke ou pa tonbe nan tou. Pase nenpot ti erè. Pase nan moman la son jwèt de kout ti vis nap jwe. Nenpot ti erè, nenpot ti bagay ou fè ka koz ou depote. So fè anpil pridans ok. Fè anpil pridans. Uscis pwopoze pou antre sou kont pèsonèl rezo sosyal Tout moun kap aplike pou gade idantite yo epi verifye si yo pa reprezante yon danje pou sekirite nasyonal peyi a. Nou te pale avèk Mèt Frandley Denis Julien sou kesyon sa a. Rete pa debranche. Ouvè zòrèy ou pou nou tande paske se sur swa nou nan ka sa a oubyen n gon fanmi nou ki aplike pou yon benefis imigrasyon men konn fè anpil neglijans sou rezo sosyal yo nan poste nenpòt sa yo vle Ke l te politik, ideyolojik, eksetera, eksetera, vyolans, Tande Mèt Frandley Denis Julien la ban n detay sou pwen sa a. Alò fò m di w Luckson se ke bagay sa pa nouvo ditou ok e sa gen plizyè ane ke yo kòmanse gade kestyon de social media pa egzanp depi omwen si m ka sonje de twa zan lè w ap fè aplikasyon pou rezidans pou moun k ap pran l deyò Nan fòm la, nan DS e tou siksti a, yo mande ou eske moun nan gen medya sosyo e ki non ke l itilize, ki handle ke l itilize nan medya sosyo yo. Dezyèmman, nou konnen plizyè ka de moun k ap antre nan ayewopò a kote ke yo mande yo yo gade telefòn yo, yo gade kiyès ki korespondan yo nan telefòn, kiyès ki nan Rolodex yo, pou yo wè ki moun ou gen kontak avè l. Donk, se pa yon bagay ki nouvo ke l ye. Mentnan, sa y ap eseye fè la kounye a la a, yo vle ale un peu plus loin, à savoir ke yo vle ke lè moun ap aplike pou sèten benefis imigrasyon, rezidans e petèt lòt menm, Yo vle ke azil e tout lòt bagay yo, yo vle ke moun yo ba yo non ke w itilize. Paske ki sa k rive? Ou gen yon seri de moun la, pa egzanp, moun nan rele Jacqueline Pierre, men se Pretty Lady ke li nan Facebook.
Ou konprann mwen?
Donk, si nèg y al chèche Jacqueline Pierre, y ap twouve Jacqueline Pierre, men yo p ap twouve Pretty Lady. Donk kounya la yo vle ke Jacqueline Pierre di yo ke nan Facebook me ki non ke m itilize, nan Instagram me ki non ke m itilize pou ke non sèlman yo pran sa ki koresponn a non egzakteman an men tou ke yo pran lòt handle ki pa gen anyen pou wè avèk non ou. E sela pou plizyè rezon paske gen seri de handle ki yo menm diskalifye moun nan pou sèten benefis, ou konprann? An bon egzanp, yonn nan kestyon, e m toujou di sa, son bagay ki pou mwen anakwonik, e jiskaprezan nan imigrasyon, majorite benefis yo mande w eske w janm fè pati de pati, de yon pati kominis pa egzanp. Alòske gon pati kominis tou Ozetazini. Men jiskaprezan yo mande sa. Ok? Men an nou di ke handle ou Se handle yon moun ki e Che Guevara pa egzanp. Ou konprann mwen? E se evidan ke l ap vin fè yo poze w plis kesyon sou kesyon de èske w janm fè pati doun pati kominis. E m konnen ka yon avoka lòt jou nan fowòm ke m ye ki di ke li nan yon e tribinal l ap fè jijman pou yon ka azil epi Humm avoka gouvènman an rale Instagram kliyan l lan pou montre ke kliyan an t ap fè manti. Li di ke nan peryòd kliyan an te di ke li sou pèsekisyon an, yo montre ke kliyan an t ap viv lavi bèl pwogram, l ap byen pase. Ou konprann? Donk, Poko te gen sa a n ap pale la a. Donk, itilizasyon, rekou a medya sosyo yo pou ke imigrasyon konfwonte moun yo enfòmasyon ke moun yo ap bay la, se pa yon bagay nouvo ke l ye, sof ke fwa sa a, yo vle apwofondi l, yo vle fè yon jan pou ke yo, e gen de, de aspè nan kesyon an, premye aspè a se ke yo vle ke w ba yo tout sa w genyen kòm enfòmasyon sou pwòp tèt ou nan medya sosyo yo, men dezyèm aspè a tou se ke yo ba w yon opòtinite pou w fè manti e lè sa a pou yo refize w benefis la sou baz fwod. Ann vini sou maryaj pa egzanp. Ann di yon moun mande rezidans, kòman yo fè rechèch yo Sou madanm a mari sou rezo sosyo. Ou gen kèk ka pa egzanp? M gon ka de maryaj ke m konnen, anfèt m gen plizyè, men m konnen yonn kote ke nèg yo e lè moun yal nan entèvyou nan anbasad nan konsila a Pòtoprens e yo rantre nan telefòn nèg la yo wè ke misye gen lòt fi ke lap rele cheri. Sa w di m la?
Yeah, misye fin anraje, misye ap pale a lòt fi e sa se yonn. E dezyèm ka, m konnen lòt ka kote ke madanm aplike pou mari, epi yo, konsila a Pòtoprens voye fè envestigasyon, epi yo wè ke nèg la gen lòt fi ke l ap frekante nan Pòtoprens, epi yo ekri madanm nan pou yo eksplike l sa. O, yo rive jiske la?
Absoliman. Ou konprann? Donk, e, bagay sa yo pa nouvo. sof ke kounye a ou gen enpresyon y ap apwofondi yo, men se pa de bagay nouvo ke yo ye. Pawòl imigrasyon se enfòmasyon kredib, fyab, san voye monte.
Depatman Sekirite Enteryè fè atravè uscis genyen yon nòt ki ofisyèlman sòti nan jounal peyi a ki se The Federal Register. Se yon pwopozisyon ki bay tèt li misyon pou al verifye kont rezo sosyal moun kap aplike pou nenpòt benefis imigrasyon. Pwopozisyon sa rantre nan kad aplikasyon dekrè 14 161 Prezidan Trump te pran nan mwa janvye pase a sou pwoteksyon Etazini kont teworis etranje ak lòt menas pou sekirite nasyonal ak sekirite piblik. N ap presize mezi sa li poko aplike piblik la. gen jiska dat 5 me 2025 pou fè kòmantè sou li. Jan n te di l deja nan tit yo, envite nou aswè a, nou sot wè l deja, se Mèt Frandley Denis Julien. Mèt Julien pral pale aswè a don sijè ki ekstrèmeman enpòtan. Ou menm k ap gade la a, se siw sou Etazini, ou kapab tante pale de ajisteman stati. Ou ka pale de, ou ka tande pale de Fòm I-485. Si yo pa fè ajisteman stati pou ou, ou gen yon zanmi ou, yon fanmi ou, yon pwòch ou yo fè ajisteman stati pou li. Si yo pa t fè l kounye a, yo fè l avan. Pandan semèn sa yo, gen anpil moun ki resevwa yon lèt, vè oubyen jón, m pa raple m ki koulè, ki di yo fè erè nan aplikasyon yo a. Anpil nan moun sa yo se pa erè ke yo fè, se paske tou senpleman administrasyon Trump lan vini la a, li modifye Fòm I-485 lan. Fòm nan pase de 20 paj a 24 paj. Plis kesyon, anpil pyèj, Fòm nan parèt fasil, men gen anpil kote, si w pa byen gade ou kapab tonbe anpil kesyon sou jan w te rantre, kantite tan w fè rete ilegal, eksetera, eksetera. Fòm I-485 lan modifye e se sa n pral wè avèk Mèt Frandley Denis Julien ke n t al wè nan kabinè l nan North Miami Ann tande entèvyou sa ke n te fè avè l sou modifikasyon sa k pote nan fòm ajisteman stati a. Amen Luckson monchè m remèsye w pou opòtinite a, salye tout moun kap gade nou e kisa k rive sè ke jeneralman lè sèvis imigrasyon ap fè yon chanjman nan fòm yo estime ke yo gon kourtwazi ke yo dwe moun kap itilize sèvis yo Donk kisa yo konn fè, yo konn di w ke ok jodi a nou anonse ke nan 1 mwa, nan 1 mwa e demi men ki fòm ke n ap pran. Donk yo ka di ke ok nou chanje fòm lan jodi a men n ap aksepte fòm lan pandan yon mwa ankò oubyen yon mwa e demi oubyen 2 mwa ankò. Se konsa ke l fèt. Men sa k rive le 20 fevriye la a, paske ou gon administrasyon ki anti imigran, anti imigrasyon, yo chanje fòm lan le 20 fevriye, epi yo fè ke li aplikab, chanjman an aplikab menm 20 fevriye a. Sa vle di ke Yon moun ki ou te gen fòm ou ke sa gen 2 3 jou ou te enprimel ou metel chita la oubyen ou gen fòm lan ou enprimel le 19 fevriye ou mail li nòmalman le fèt ke w mail li anvan 20 fevriye yo ta dwe onore sa men yo pa fè sa donk tout fòm ke yo resevwa yon pakèt fòm aplikasyon pou rezidans yo resevwa depi yo resevwa apre le 20 fevriye e yo pa wè ke fòm lan se fòm 20 fevriye a Yo retounen yo, yo di ke ou te itilize move fòm lan. Men an reyalite, pwoblèm lan se nan imigrasyon li ye, se pa nan itilizatè yo. Mentnan, lòt aspè nan kestyon an, se chanjman yo. Premye chanjman an, se ke fòm lan vin bokou pli, pli long, e li soti nan 20 paj, li ale nan 24 paj. E m pral esplike un peu poukisa l vin pi long lan tou. Dezyèm e chanjman ke m ka wè ladan pa egzanp yo mande moun nan e è si se pa premyè fwa w te ki dènye fwa w antre Ozetazini, si se pa premyè si se pa de e premyè fwa dènye fwa w antre a si se pa premyè fwa ki premyè fwa w te ki lè w te rantre ankò. E yo di w yo gon kesyon ki nòmalman te konn la men kounye a yo voye l an avans. An avan se èske w te rantre janm antre sou yon viza maren, tankou yon alien crewman, paske w konnen ke depi yon sèten tan moun ki rantre sou viza maren ki rete yo pa kite yo fè rezidans nan peyi a. Donk yo yo mete kesyon sa devan. Yon lòt kesyon yo poze ankò. Kisak viza maren an by the way? Si one e jan de viza sa yo, viza si e e bagay konsa se de moun ki vini pou travay nan batiman. Sepandan fòm di w ke gen de moun ki vini avèk viza pou travay nan batiman, bato de kwazyè yo, pa egzanp, oubyen lòt bato men kòm maren, moun ki vini pou travay abò on bato, nòmalman si w rete aprè e peryòd dotorizasyon ou depi kèlke tan yo pa kite ke w fè rezidans ankò, se lalwa ok. Men e m konnen de ka kote tou ke depandaman de jan dosye a monte gen moun ki vini avèk viza sa yo men yo pa maren donk lè sa a moun nan ka fon argument poul di ke se de manière frauduleuse ke m te itilize viza sa a men se pa maren m ye e a se moman la si w gen yon yon yon manb fanmiy ou ki kapab e e pèmèt ou fè sa ou ka fè sa yo rele yon waiver pou fraud la donk premye sa w fè ou admèt fraud la ou deklare l Ou di ke se fwod ke m te fè donk m pa t maren e a se moman la ou tou soumèt yon waiver pou fwod la e nou te nou fè sa deja dan le pase avèk siksè ou konprann. Mentnan e apa sa yo yon nan kesyon ke yo poze ke yo pa t konn poze se èske w ap fè ajistemon devan jij e non devan uscis paske menm si wap fè ajisteman w devan jij fò w soumèt aplikasyon w bay uscis donk yo yo poze kesyon sa la a answit yo yonn nan bagay ke yo fè ou konnen majorite moun kap aplike fò w soumèt yon affidavit of support men gen de moun ki ap aplike ki pa bezwen affidavit of support Pa ezanp yon moun ki fè yon nonb de di quarter de travay nan peyi a, l pa bezwen affidavit of support. Yon moun ki se sou baz VAWA ke l ap aplike li pa bezwen affidavit of support. Yon moun k ap aplike se paske l te fin gen azil li pa bezwen affidavit of support. Men fwa sa a kisa yo fè, yo poze w kesyon an menm, yo di w eske ou tonbe nan kategori ki nan egzanpsyon de Affidavit of Support la e yo ba w tout list moun ki nan Exemption de Affidavit of Support. Answit, youn nan kestyon ke yo poze ankò ki pa t la, se yo mande w, Eske w te janm aplike deja pou rezidans Ozetazini? Lontan te gen yon kestyon ki te di, Eske w te janm aplike pou rezidans andeyò dèzetazini? Kounye a yo mete yon lòt kestyon ki di, Eske w te janm aplike anndan Lèzetazini pou rezidans. E m pral pale w anpe pli ta pou kisa tout kesyon sa yo. Answit yon lòt bagay ke yo mete ankò, e nan lis kategori yo, yo mete èske w marye, èske w selibatè, èske ou divòse, Eske w veuf, veuve, men yo mete tou eske maryaj ou te anile. La ankò, se paske y ap eseye wè moun ki te nan fwod imigrasyon. Si w te gen yon maryaj ki te anile, ou konprann mwen, dan le pase, epi ou te aplike pou rezidans sou baz maryaj sa a, donk ou imajine w ki kote yo pral avè w. Ou konprann? Answit, E map di w, m gon ka konsa m te genyen e nan nan Tampa kote ke fi a marye avèk nèg la, nèg la bay fi a rezidans 2 zan an epi pandan rezidans 2 zan an poko fini fi a kite avèk misye l al l al avèk yon lòt nèg epi nèg la se moun se yon se te 2 etranje ke yo te ye epi nèg la Msye ale li fè yon pwosedi an anilasyon. Lal eseye fè anile maryaj la paske l di fi a se fwod li te fè. Poukisa se paske li te vle bay fi a pwoblèm avèk rezidans 10 zan an. Donk nou te bije entèveni, nou fè aplikasyon pou divòs. Msye tal fè pa li a jis nan Nevada Donk Nevada se pat forum kote pou l te fè l la, donk nou te arive neutralize misye, e fi sa a jodi a li gen rezidans li. Ou konprann? Answit e yo mande koman maryaj la te fini, nan e rezidans avan an yo konn mande ki lè maryaj la te fini, men kounye a yo ensi yo ensiste koman maryaj la te fini. Sa tou enpòtan. Answit Koman maryaj e la te fini vle di ki sa? Eske se divòs, eske se anilasyon, eske se, ou wè sa m di w? Donk yo vle ke ou bay plis enfòmasyon. Yo gen anpil kesyon sou antre ilegal, yo mete yo apa kounye a, yo te konn fè pati de yon gwoup de kesyon, eske w janm antre ilegalman nan peyi a? E yo gen anpil kesyon tou sou prezans ilegal. Lontan yo te konn fè pati de yon gwoup de kesyon men kounye a yo mete yo apa. Donk an gwo se chanjman yo sa nan fòm lan, Men sa m ka di w se ke gen de bagay e ki fè yo chanje fòm lan. Lè w li li, w ap kapab konprann pou ki sa yo chanje l. Premye bagay la se ke yo vle e pran moun yo sou baz fwod. Ok, e pral gen anpil envestigasyon avèk administrasyon an sou maryaj e sou rezidans patikilyèman rezidans ki baze sou maryaj. Ok, donk ou wè y ap eseye fè fwod, y ap eseye detekte fwod. Dezyèmman, Yo vle e kesyon de inadmisibilite yo, a savwa moun ki te vini ki te gen òd de depòtasyon, moun ki te fè de krim ki rann ou inadmisib, moun ki te rete tèlman lontan nan peyi a san dokiman ki vin inadmisib. Yo, yo ensiste sou sa yo. Men lòt bagay m ap di w tou ki a mon sans vin parèt klè, m konnen ke sèvis imigrasyon Yo, lè w gade fòm lan, jan yo detaye fòm lan, fòm lan vin bokou plis user friendly, sa vle di li vin pi fasil pou yon moun k ap ranpli li. An menm tan li gen plis pyèj ladann tou. Men, lè m gade, e ou konnen ak ki administrasyon w ann afè, ou konnen ke yo pa t ap janm fè fòm lan plis user friendly paske yo vle fè l pi fasil pou itilizatè a, paske se yon administrasyon ki pa renmen imigrasyon baze sou fanmi, yon sèl rezon ke m ka twouve ki fè yo fè fòm lan pi fasil, se paske y ap antisipe ke yo pral revoke moun nan imigrasyon, petèt ke Yo vle fè fòm lan pi fasil pou ke ofisye yo ki ka petèt mwen eksperimante, petèt yo pral vin avèk nouvo ofisye, yo fè l enpe pli fasil pou yo pou yo ka fè desizyon sou fòm yo. Ou konprann mwen? Sa vle di ke se tankou m ta di w y ap antisipe ke yo pral gen de nouvo ofisye ki pa osi konpetan ke ofisye ke yo gen la ki ofisye de karyè yo E ofisye sa yo fòm lan tèlman fasil ke li metel li sote o zye sa pou yo gade yo ou wè sam di w donk m panse ke dan lè pwochen jou m pa ta etone si m wè ke gen anpil revokasyon anpil demisyon ki fèt nan sèvis imigrasyon epi petèt ke yo anplwaye dè kontraktè ekstèn pou fè dosye sa yo. Ou konprann mwen? Paske jan yo fè l la, ou wè se yon bagay y ap eseye fè fasil pou evalyasyon e e fòm yo bokou pli fasil, men yo pa fè l pi fasil pou itilizatè a. Mentnan ann vini sou ansanm de moun ki kòmanse resevwa de lèt kote yo di yo fòm nan gen erè, èske sa gen yon lyezon parapò a nouvèl fòm sa a oubyen nouvèl desizyon sa a? Non, moun sa yo poukisa yo retounen fòm lan se paske nèg yo pa t ka tann ke yo kòmanse ke tout moun k ap aplike kounye a aplike sou fòm 20 fevriye a. Donk moun ki resevwa e lèt sa yo ki di ke fòm lan gen erè donk yo mande yo pou yo resoumèt, sa y ap jis fè y ap jis resoumèt baze y ap jis resoumèt fòm 20 fevriye a A sou moman la, asure yo ke yo byen ranpli tout fòm lan, ke yo bay tout dokiman ki sipoze la an soutyen a fòm lan, yo pa sipoze gen pwoblèm. Donk sa vle di se pa reyèlman erè moun yo fè nan an la majorite dè ka moun ki resevwa lèt sa yo. Non, majorite dè ka se pa erè yo fè, se paske sèvis imigrasyon deside ke Moving forward, yo pa vle fè fòm ki te la anvan 20 fevriye a, se fòm 20 fevriye a yo vle.
Mentenan, yon moun ki resevwa lèt sa, èske l gen yon deadline pou li gentan resoumèt? Non, ou pa gen yon delè pou w ka resoumèt, sof ke Anfen, gen moun pa egzanp ki pa gen lòt stati, ou konprann mwen? Sa vle di ke nou pa pale sèlman de Ayisyen. Gen moun se rezidans lan ki pral stati yo. Donk gen moun se sou rezidans lan yo baze pou yo ka twouve yon dokiman de travay. Donk moun sa yo, yo gen enterè soumèt le pli to posib. Answit, vu E o rega di fè ke administrasyon sa ap fè tout bagay bokou pli difisil chak jou, donk kèlkeswa moun ki gen yon fòm ke yo retounen l la a, ou gen enterè ou retounen l ba yo touswit. Èske ou panse, pa egzanp, moun Biden la a, nou konnen yo mete sou poz aplikasyon tout moun sa yo voye ale, ann di yon moun Biden la a ki te gentan gen ajisteman l kale, epi kounye a yo voye l tounen. Kounya la yo mande l yon bann kesyon sou jan l te rantre, stati l etc. Ou panse stati Biden nan pral jwe anpil nan nan revoye l pral revoye I 485 lan ankò? Monchè, m ap ba w sa k rive. E yonn nan bagay ke administrasyon an ap fè, e fò nou konprann li, administrasyon sa a gen de bagay ke l ap fè. Premye bagay ke l ap fè a, se ke li vle kreye yon klima de de tansyon de dezespwa tèl ke moun yo dekouraje yo depòte tèt yo. Wè, sa vle di ke y ap eseye evite ke se yo menm ki depòte moun yo paske l koute yo twòp kòb. E nan dezyèm bagay ke y ap eseye fè, se ke yo fè de bwi kouri defwa, lè m di bwi kouri a, sètadi de desizyon ke yo pran men yo konnen ki p ap kenbe nan tribinal, jis pou anpeche moun yo fè de aplikasyon E lè lè a rive l twò ta konnya la ou chire. Ou konprann? Donk e cette question de moun ki vini nan Biden ke yo pap e pran desizyon, yo pap konsidere aplikasyon yo, ke se ajisteman, ke se tps e ke se azil, ou konnen trè byen ke li pa legal. Sa vle di ke li pap kenbe. Pa gen lwa ki pèmèt administrasyon an fè sa. e sof si se Kongrè ki ta pran yon tèl desizyon. Donk nan sans sa a mwen menm m wè plizyè moun ki vini nan Biden ki gen aplikasyon rezidans bò isit la e ki ou sot rankontre de la a ki resevwa request for evidence yo di yo ke pou nou pran yon desizyon final nou gen pou nou voye dokiman tèl dokiman tèl dokiman e sa nou sot fè la a kounye a la e Donk, eksperyans pa m se ke m wè yo kontinye pran desizyon sou aplikasyon yo. Men, dan laprès, yo di ke yo kanpe, gon poz sou yo. Men, dan la pratik, m wè ke anpil nan aplikasyon ke nou gen, ki gen de moun Biden ki nan rezidans, Yo kontinye pran pran desizyon sou yo. Nou wè moun ki vini nan Biden nou soumèt aplikasyon pou azil pou yo, yo voye akize de resepsyon e yo di yo ke toutan nou poko pran desizyon sou ka w la ou otorize rete nan peyi a. Ou konprann? Donk e fò moun yo fè atansyon ke as e paske administrasyon an li menm sa l ap fè l ap eseye dekouraje moun yo pou yo pa fè aplikasyon yo men yo konnen trè byen ke Cette affaire que yo pap pran desizyon, yo pap konsidere aplikasyon yo, se bon bagay ki ka kenbe devan la loi.